Donk, si m gen yon zanj ki konekte ansanm avèk mwen, se ap yon onè pou zanj sa a pou l pwoteje m. Gen yon zanj k ap pwoteje m, se pi gwo benediksyon ke m te kapab jwenn. Se sa k fè m di w li se yon benediksyon. Dakò? Ok, Malia, peyèman. Pandan m tap bo akolad nan sa ou te vle vòlè an e m panse jodi an l pa gon pwoblèm si mwen ba ou l san w pa fè efò.
Bon jodi a mwen pa vrèman gen anvi an jodi a. Ou pa vrèman gen anvi an cheri? Wi.
Pa bliye m di w bon zanmi m ki sot fè m fache la. Malia, m panse si mwen fè l pou ou, sa ap fè ou rejwenn kè kontan, nèspa?
Arèt, Ricardo. Pa jodi a. Lè m ap dispoze pou m fè sa, m ap fè w konnen.
Rony menn m konnen w son nèg ki pa konn bay manti menn. Ronald, map baw manti lè w wèm diw la se konsa m ye. Pandan m te chita kèlke pa m tap obsève menn m wè moun yo menn yap pale aprè sa yo leve.

Bon, map map pwofite okazyon an pou mande eskiz pou sa ki te pase a. Wi se yon zanmi pou mwen, mwen te tande yon enfòmasyon kap kouri de ou, mwen menm ki pat vle mal pou ou, mwen te vin pale avè w Jis pou ou ka fèm konnen eske sa yap di ou a se verite. Men fason m te wè ou pran l mal la, m te vin santi se verite. Men kounya mwen vin konnen bon enfòmasyon an, m vin konnen sa yo tap di la se pa vre, m vin la jodi a pou m mande w eskiz paske m te kondane w pou yon bagay ou pat fè. Kem ap pwofite fè w konnen ou se yon zanmi kem renmen anpil tout sam vle pou ou se byen kidonk m toujou vle pou mwen ou menm avèk James rete nan sa. Pou mwen tounen avèk James? M pa tande sot sa non Rolando ou ka repete l pou mwen ankò? Wi mwen di w pou w retounen avèk James. Èske w tande ou k ap pale Rolando? Tèt ou pa dwat Rolando?
Ok Regina, m ka twouve tèt mwen pa dwat paske mwen abòde sijè sa avè w. Men kite m di w, nan relasyon pa gen moun ki pafè. Se vre James ka fè yon erè. Ou rele sa erè? Pou mwen l se yon fot. James te ka pale avè m tout jan. Men nan lari l ap tire kou sou mwen, non sa pa erè pou mwen.
Ok Regina, m dakò ou gen kont rezon w. Men, si gen yon sèl moun ki renmen w sou latè, li rele James, e m pa kwè gen yon lòt ankò. Se vre, sa ka rive, James se yon moun ki emosyonèl. Li ka aji avè w fason li pa t dwe aji. Men, ou mèt tann sa frèt l ap vin mande w padon. Kidonk, pa koute kò lè ou pou al fè yon chwa ke ou pa t renmen. Paske, se jan m t sot di w la, pa gen moun ki pafè. Kite James, ou pral jwenn lòt moun. Moun sa pap gen defo. Kòman w konprann sa? Yon moun renmen w pou l ap leve men sou ou nan lari. Si se yon ti frè w menm ou yon ti sè w, kòman w t ap konprann sa? Ki reyaksyon w t ou? M dakò avè w Regina, ou gen kont rezon m, m konprann sa. Men. Menm ke se te yon ti sè m oubyen yon ti fanmi m, m pa t ap janm ba l konsèy pou l kite moun nan. M t ap pito di l pale avè l, e mwen menm tou m t ap chache jwenn moun sa pou m pale avè l pou l konprann kòman yon relasyon ye. Men, relasyon an kisa k fè l? Se dyalòg wi.

Paske ou pa jwenn yon moun ki pi bon pase l. Konprann sa tande, jodi a m ap di w sa antanke yon zanmi m, nan lavi pa gen moun ki pafè. Kèlkeswa moun ou pran an, l ap gen yon pakèt defo. Se ou menm ki pou al chache konnen tout defo sa yo pou w viv avè l avè yo. Sèl konsèy mwen pou ou. Se pito ou mete James chita, ou pale avè l, pou l konprann ou nan sans li dwe konprann ou an. Epi w ap wè kòman relasyon nou ap bèl, kòman relasyon nou ap dous. Kòman w vle pou m pale avèk James ankò? Epi lè pou m te pale avèk James san pase?
A Regina, tout jan m pale avè w, ou fè kòmsi w pa konprann. Men poukisa? Pandan se tan se zanmi m. Si map pale avè w m fè w wè de rezon ou pa ka konprann sa. Kòman ou pral pou ki sans ou wè sa genyen antanke yon zanmi. M pa ka fè w yon rezon. Ki rezon?
Yon moun kap bat ou nan tout lari epi wap di wap fè mwen yon rezon. Antouka Rolando kenbe rezon w lan pou ou tande.

M reziye m. Non, m pa mare w baz. Okontrè, se ou ki te konn vin lakay la pou mwen m mare w ankò. M panse se yon bagay m gen ansanm avè w. Monchè, ban m vin dwat avè w menm. Rikado ap blo m. M ba Rikado yon misyon pou l jere pou mwen, li pa janm jere anyen, li pa menm di m anyen baz. Misyon.
Rè.
Ou ba Ricardo jere misyon pou ou, m pa konn bagay sa non. Misyon, misyon Mali a wi menn, pou misye jere, pou misye bay Mali a top pou mwen menn, anyen pa janm mache, Ricardo pa janm di m anyen, anyen pa janm fèt non menn.
Ou konnen Ricardo son nèg ki pa gen tan menn. Sa ka rive l pale avèk Mali a, men li pa gen tan pou l eksplike w sa k pase menn, atò pou sa w di n ap blo la. Misye pa pale avè l. Ou wè si misye pale avè l. Li pale avèk pou tèt li men e pa pou mwen. Paske m gon soupson pou yon nèg m pa menm rekonèt menm. Nèg la konn wè m e m konn wè l tou. Patnè a te di m li wè Malia bo a Ricardo. E men misye di m konsa èske m pa avèk Malia ankò.
Ou serye ak sa w di a menm? Ricardo ap bo avèk Malia? Non. Bon, ban m di w. Tankou Ricardo, m konnen s on nèg ki renmen fanm. Men m pa kwè misye te ka fè yon bagay konsa menm. M kwè nan Ricardo anpil wi baz. Ricardo ka fè tout lòt bagay, men m pa kwè lap fè yo sa non. Paske Ricardo son nèg ki respekte moun anpil, e sitou ou menm ki patnè nou baz. Kapab son moun ki bezwen mete divizyon antre nou pou jan yo wè nap viv, epi yo chwazi fason sa pou divize nou baz. Eseye panse. Bon, tankou mwen menm tou, m pa kwè. Men konpòtman Ricardo ap ban mwen, m vin gen dout. Paske si m baw jeron misyon pou mwen, ou pa janm di m anyen. Epi patnè a vin dim sa. Koman pou m fè pa kwè?
Sa son lòt bagay vre. Men, esansyèl la se eseye jwenn avèk Ricardo pou nou wè sa k pase. Paske, granmoun yo souvan di, mal tande fè kont. Alò, ou pa ka jije yon sèl moun non baz. Kapab son moun ki jis tande. Ou fè trip bagay li jis chwazi diw sa menm. Bon m pa nan m pa anvi wè Ricardo menm baz ou konnen pou Malia menn m enbesil e m renmen fi a anpil m pa anvi fè fas a Ricardo ankò baz m pa anvi fè sa misye menn. Imajine w yon fanm mwen renmen pou m fè vi m menn epi pou Ricardo chwazi fon tenten konsa nèg sa pou m kanpe anfas li menn hein.
Wè Jerry, wè jan wap eksplike l la, si se konsa sa pase vre li son verite, men mwen menm Ricardo san se blo m tou nan sans sa, paske nou tou le 3 nou viv tankou frè baz, men nou pa dwe kouri jije l non, poutèt pawòl nou tande nan bouch yon moun. ki pa menm pami nou menm. Alò n ap jwenn avè l, pou pi onèt, n ap tande diskou pa l pou n konn ki jan sa pase.
O! Ayicha wi! Fanm renmen anpil wi. Wap m tande kite avèk Orlando. Bon jodia la m pral met granmoun sou mwen pou met pyon sou li a bon m poste m la oubyen m ta poste m la bon m poste m la pou m tann li wi si fanm m renmen hee Ony an aksyon.

Pèsonn ki sa w di a gon pa de verite ladann kòm ou di m al pale avè l w al pale avè l ou menm. Kòman mwen pral pale avè l la ou serye menm non nap pale avè l paske banm di w se frè nou ye menm atò ou imajine ou pral kite yon fi nèt parèt pou l mete divizyon nan mitan nou kòman w tap santi w menm se vre sa fè w mal m konprann men Se nou pou jere sa men nou pral pale ansanm avèl. Mende ok menn men ou konnen pou Malia m pa negosye anyen menn se yon fi papa m pwè pou m mache nan dife pou li menn e ou konn sa tou.
Algeri monchè nap jwenn a Ricardo menn ou konnen ou renmen Malia se vre menn pa ka kite Malia vin met divizyon nan mitan nou baz.
Menn Sinky. Ann kite bagay pam nan men. M pa tande w pale de demwazel ou a.
Leira? Yeah.
Pa gen nouvo men. Ou te fel pale avek Oli a?
Esam ap eseye planifiye la wi men. Men ou konnen, le fè ke wap fè yon bagay pou yon moun ke ou renmen konsa, ou pa ka chwazi nenpòt andwa men.
Mwen konprann, jan di a men. Sèl bagay Bercène ke m toujou di w sa men, pi bon fè bagay pou regrèt baz. Non, ou cool wi baz. Pase ou konnen lè w renmen yon moun baz, ou oblije fè sakrifis pou li. Si se sa kap rann de yo a erez, ou oblije fè l men. Men pandan map diw sa tou, m gen kèk jou map eseye rele Oli, m pa janm jwenn misye nan telefòn non. Monchè m pa ta vle pou Oli ta blo misyon an nan menm non baz. Si misye blo m baz, Beyri ap panse se afè pam m tap fè, m pat janm ap regle an eksterye pou li non baz. E m pa ta vle sa pwodwi. M pa konn si w sonje m te diw sa. M te diw reflechi byen e konn sa wap fè a tou. Ou pa pran echèk?
Jan m ap gade w sou katye sa la, ou son moun ki toujou apa. Ti moun ti moun serye. Ki di sa? Ou obsèvan anpil. E jan tout moun ap wè jodi a la, li trè spesyal.
M te di w sa, pran san w Besenki, pran san w men. Ou renmen yon moun, ou bezwen fè l fè rankont. Avèk yon lòt moun. E ou di ou renmen moun nan. Sa ou te vle fè men. M te pale w. Ou te pran desizyon w. Kounye a. Asime tout sa k vin jwenn ou. Jerry, Ann bay vag sou sa baz. Ann kite sa nou. M te gentan pran desizyon pou m fè l rankontre avèk moun nan. Mwen oblije fè l. Paske tout sa k enpòtan pou mwen baz. Se rann Deira erez. E depi l erez, m santi m byen.
Enben, pa gen pwoblèm Bersenki. Se sa w vle fè. M pa ka kont ou menm.
Bon, m ale nan. M pral la menm. M pral kanpe kote y ap vann dlo trete a. Malia konn pase la. M pral gad si m ap jwenn. W ap fè wout la avè m? Anben, n ale.
E, wè, ban m di w yon bagay. Wè la a, m gen tan swasantsenk jou epi m ap chèche pawòl jis pou mwen menm avè w ka fè yon bèl ti dyalòg, pale yon bèl ti pawòl pou nou. Men, pa konn kòman w pral pran sa. Men wè se katye a, m ap save w anpil. E, pafwa m dòmi m reve w, mwen pa menm rann kont.

Pale, pale. Eske se Rony ki leve tout piti nan menm nan katye a la ki kanpe anfas mwen pou l pa ta gen pou l koze ansanm avè m? Eske se sa? Men, Aïcha, se Rony, le vrè Rony. Rony Léon?
Wi, Léon an.
Rony.
Aïcha.
Si m pa di ou se mennaj mwen. Koman tap bon? Koman m tap bon sa la bèl? Gade! Se pi gwo fèt ki tap fèt wi sou latè beni. Se premye koup wi ki tap pi ere. Ou janm vle gen yon epi ou janm vle pran swen w. Jan m di w la beni, jan m di w la. Sa se yon afè. Mwen fin di, lè m di w se fanm vi m nan, m santi kè m palpite wè,
sa vle di sa se Malia k ap vin la? Yè! L ap al vin pi bèl tou menm! Bon, kounye a w ap fè kè m grin nèt, bon m di w, wè, w ap kouvri m. Tout sa m di, w ap kanpe dèyè do m pou ede m jere fi a. Pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm. Al jwenn li oubyen kanpe la.
N ap tann li la. N ap tann li la.

Wap rele anmweyy pou mwen an. Ou banm lapè m. Ou tankou yon fantom tout kotem pase mò map pase la ou blokem moute la ou blokem kisa w bezwen. Malia, sim te yon fantom li tap pi bon konsa m ta ante nwit ou.
Kisa w bezwen Jerry. Lanmou mwen vle Malia. Ou konnen kòman m grangou lanmou. Ou konnen kòman m anvi sere w nan bra m Ou konnen kòman m anvi tounen dan le pase Si m te ka tounen letan M tap chèche epanye Tout bagay mal ke mwen fè w Oh la grâce Dim nou renmen non Aïcha.
Premye Si manman w pat konn diw sa mwen map fè w konn sa jodi a Ou wè lèw te piti se mwen ki te konn pranw pou benyen w lèw sal Ou tande. M pa di w sa yon fason pou m blaze w non, yon fason pou m montre w ke mwen avè w pa t ka renmen m ok. Se mwen menm ki te konn toujou al pran ti lip met sou ou jis pou m te timoun pa t gen pwòte, jis pou moun pa t konn wè ti koulout ou. Sa m renmen la Rony, ou kanpe byen serye, mwen poko janm sezi konsa. Ou kanpe byen serye pou fè m konprann ou gen yon bagay ke w te anvi di m sa fè 365 jou.

Pral prepare pi bon koze pou m koze a fanm nan. Lè fanm gen fanm nan. Sa lap di m ke lè m te timoun m te konn ap pran san l. Ay se fanm sa m pata genyen. Map gen yon kanmenm. Fòk m gen yon. Pa gen yon jodi, map gen yon kanmenm. Ou wè la, al fè koup mwen tande epi m te kanpe ap tann.
Je t'aime ou yo manke m. Ou kwè sa? Fason w te konn site non m. M anvi tande sa yo Mania. Se konnye w reyalize sa?
Non. M toujou ap panse a sa.
Tout lè w te fè dezan w pa janm rele m, ou pa janm pale avè m nan, e sa k te nan tèt ou? Mania, eseye bliye bagay dezan sa. Padone m pou nou rekòmanse, se sa m vle.
Ah bon! Se sa w vle? Wi Malia.
Sa k fè w pa mande m kisa m vle mwen menm? Ok Malia. Kisa w vle? M vle pou w demaske w devan m nan. Paske m pa ka wè w nan je m ankò.